Paj Facebook mwen an gon yon sòt de yon sòt de restriksyon sou paj la depi anviwon, depi tande yon mwa, yon mwa ou de. Facebook pa rekòmande paj mwen an avèk moun, yo pa rekòmande videyo mwen an avèk moun. Paske yon videyo mwen te poste sa gen preske 6 mwa, yon pitit te fouye tèt li nan moudon yon bèf. Misye tap mòde bò bèf la. E se yon tribe an Afrik, se yon tribu an Afrik. Yo gen sa kòm tradisyon pou yo lave cheve yo avèk pipi bèf. Yo estime ke sa ba anpil vèti, li fè cheve, pwoteje yo kont yon seri de bagay. Men lè pou yo fè bèf yo pipi, yo gen yon jan yo pase bouch yo nan bòbòt bèf la. Se kòm si se yon ti bèf yo bay bèf la. Nou te gen yon videyo konsa ke nou te poste sou paj la, sa gen anviwon 6 mwa. E Facebook lè w konnen lè paj ou monetize ou pa ka poste nenpòt bagay ki tout lòt ti bagay ki rap ki kontre avèk guidelines yo yap lage w atè e depi lò yo pa rekòmande paj mwen si nou gade nou wè paj la 32 mil followers gen moun ki vin follow paj la pa kapab chak lè yo follow paj la li vin 32 mil 400 69 70 li desann ankò Chak event 70 desann. Paske Facebook pa rekomande paj la. Tou senpleman paske gen video sa m te poste sou li an. Kot piti ap manje bobot bef la. Son video ki te tre funny. E son video ki te nan internet la tout kote. Se yon nan bagay Mevite fè. Mevite pran video nan TikTok pou mete sou Facebook. But, avè sa Facebook strike mwen. Pou sa. E sak fè nou wè video mwen pa ka fè views. Yo pa rekomande paj lan. Si yon moun pa aktif sou paj lan kòm si gen yon post yo wap wè sa. Paske Facebook pa rekomande paj lan avè video yo poutèt. Restriksyon sa ki sou li an. M ekri yo, m ekri yo plizyè fwa pandan semèn nan la a. M mande yo yon review pou paj lan paske paj lan se vizaj mwen, se videyo m. Adhab, Adhab dan peyi l menn. Maestro, Adhab dan peyi l wi la a. Yeah, map tann rezilta Facebook lan apre yon semèn petèt pou yo retire restriksyon sou paj lan, pou paj la ka retounen rekòmande ankò, pou videyo yo ka al nan For You, nan Suggere Video pou yo ap voye videyo bay moun yo, pou moun yo ka wè plezi an ke nou rekòmanse mete ankò rèd rèd rèd. Paske fwa sa nou pap kanpe, nap poste chak jou, byen chak 2 jou, yon nouvo video, paske nou gen yon istwa men, istwa yo anpil, e koze yo anpil nan tèt nou, nou bezwen kote pou nou lage yo. Erlande Joseph, bonswa. Jean Archil, fòm di nou ke apati de minui aswè a se ap fèt mwen.

Nou, n ap fè minui an pran nou je klè. N pap fèmen je nou sou minui sa aswè a. Kachap la wap, wap m konnen. Talè la, ka gon moun ki anvi beni kachap la. Yes guys, paj la gon restriksyon sou li, jan m t ap di nou an.

Nou ka entèrak avèm wi. Nou ka nou ka fè ti kòmantè nou ka toujou pale. Kot lòt telefòn mwen an? M'ap chèche lòt telefòn nan. Kotew ye la m va ye. Map vin sou nou.

Ya, nou pral gen anm. Um, on ti Guinness lan pral chè la, mwen met on ti fè nan kòm. Wè, menm live lan, Facebook pa rekomande l, pòsè ke... Sa k pase se ke nou gen yon restriksyon nan paj la e for some reason pou yon rezon ou pou yon lòt m te poste yon videyo te mwen si m wè sa map di nou an Facebook gen yon restriksyon ou wè paj la paj la bloke nou a 469 followers chak lè w moute 470 480 Li gen ton bon kò. E kòmsi moun yo bezwen follow yo pa ka follow. Facebook pa aksepte moun yo follow poutèt e restriksyon ki sou paj lan. Tout sa m fè pou m retire restriksyon an m poko ka retire li. Aktyèlman la a mwen ekri yo. Si w gade ou wè paj la di paj have some issue. Nou wè bar jòn nan, ti pwen jòn nan. Se sa k fè tankou lè nou poste videyo yo Facebook pa rekomande yo. Anpil respè frèm ou edem anpil ak stress peyim. Respè William, William maestro mon chè mwen apresye sa menm. Yeah, esak fè lèm poste video yo se nou ka pataje yo, pataje yo paske mwen esel sam ka fè m ka jis pwodi video nou menm se nou pataje yo voye nan group, voye yo lòt kote paske paj mwen an m di nou sa deja, endyen yo atake m anpil. Malgre paj la gen ou wè number yo anpil ou wè tout bagay yo an green angajman paj la moun ki follow nou etc but Facebook still ap banm pwoblèm avèl yeah tèt chaje a part de sa kòman nou ye menm kòman nou twouve dènye video salad masala a salad masala a trè bon. Yeah, wè m poste video yo, Facebook pa rekomande yo. Live lan, m live lan, anpil moun pa jwenn komsi notifikasyon pou di yo ke m live. Lontan, si paj la pat gen restriksyon, notifikasyon ta va jwenn tout moun. Mwen wè Chawonya Ila la malad, li pat ouvri jodi a. Se funny. Yeah jodi an se malkadi ki la Ash kadi nan kdi yeah Kòman misye rele ankò Misye rele malkadi Malkadi ki la Ash kadi la nou di Li la mou di Yeah Ash kadi la mou di Towo sa se li ki Tap prepare jou jodi an Malkadi la Ash kadi la mou di. Men non nèg sa yo dwòl papa. Fò m rezoud pwoblèm sa a Facebook pou yo retire restriksyon sou paj mwen an. Se sa k fè m pa poste lòt videyo sou paj mwen ankò. Tankou videyo m poste sou paj mwen se videyo kòmsi m ka fè Nan tiktok m ka fon komantè de yon bagay kelkonk m vin avèl nan nan facebook but m pa mete lòt video moun nan facebook pou sa ankò paske m pran twòp strike nan men facebook facebook ap pede target mwen m pa gen le chwa ke poste tèt mwen sèlman m ka mete video timoun mwen yo oubyen madanm mwen. Madanm ak timoun yo. Bay fanmi an sou paj sa. Sof ke video massa la map mete sou li selman. Lot paj nou gen ki rele Vibe Florida a. E la nou mete tout lot video zen, video blogè. Sa pa gen lontan la Facebook ou kite bon strat pou yon video m te poste ladann. Fom di Facebook tre strik. Mwen se kom tou poste video. Facebook tre tre tre strik.

Kòman m fè di bagay sa? M al kadi la hache kadi la modi. Epi tou ou acheta men longè zong li. Misye menm poud bal misye met nan ju nan nan salad la menm. Fèy misye pa met nan salad la pa egziste. Depi se fèy ki nan bame misye menm kalbas. Menm ti kalbas misye jwenn. Ou se ti kalbas wòwòt. Misye pile yo nan bala. M goute e m goute bala. Bala gon gou amè. Yow. Endyen sa ap tchou moun men. E pi ou konnen moun sa yo pa malad fasil. Yo pa malad non malgre tout salte sa yo wè ap manje. Tout salte sa nou wè yo la. Yo pa malad fasil. Moun sa yo pa fè kansè fasil. Paske yo manje anpil bagay ki tiye selil kansè yo pa kite yo devlope lakay yo. Anpil zonyon. Men, lò nan do antre nan stò endyen tou, bagay ki rele santi fò a, sou nan kraze m. Eh! Talè a m antre nan yon la, an dan santi fò, an dan santi wen. Sak pase nèg sa yo tèlman manje zonyon e tankou afriken yo ou ta di se tonbe tonbe nan doum zonyon an kòm ta di zonyon ap fini piman pwav lay depi se bagay ki gen rapò a epis sa nèg sa yo manje tout nèt lè endyen ap fè manje e tankou afriken yo wi. Souse, salitasyon sa a long papa. Yeah, um... M pa konnen, m ekri Facebook la, m ap tann Facebook retire restriksyon sou paj la, pou paj la ka rekomande jan li konn rekomande a lontan, depi nou poste, pou yo voye l bay tout moun, pou yo poze l tout kote. Nou poze anba sa la, e sa li ye. Nan moman la, Facebook mete restriksyon sou paj la, e pa tout moun ki jwenn notifikasyon nou. Si nou pa pataje video yo, moun pap wè yo. Se pou sa fòk nou pataje yo. Mwen menm e poste m ka poste. M pa vreman gen tan pou m nan pataje video. Li dwa nou babè chòp jodia al fè ti cheve mwen. Paske a minwi la se pral fèt mwen. Jis la priyè. Di Bondye mèsi paske l fè nou yon lòt ane. Paske se yon lòt ane de konba. Yon lòt ane de... Mwen ta li de viktwa. Kon sa mwen pase la sou de Dave Davidson. Sa gen la. Nou wale yon lot ane. A pati de minu aswe a. E ane sa nou wale wè la. Sou ane de konba. Ou ane de viktwa. Ou ane kote nou wale korije. Sa nou te deja fè ki mal. Kòmsi sa nou te fè ki pa t bay byen fèt, yon ane kote nou pral eseye pote koreksyon nan lavi pa nou ak lavi lòt moun ki nan anviwònman nou. Yes, se yon ane de byenfè, yon ane de bonè. M bezwen voye fè yon, m bezwen voye fè yon manje Ayiti, m bezwen voye fè yon manje Ayiti, yon don, m bezwen voye fè manje nan. Mwen gen sousi nan lopital Mirbalè a m pral voye ba ou manje. Nan lopital Mirbalè a m bezwen voye ba ou bon manje. A part de sa, m bezwen voye bay, m bezwen voye savon avèk pat, bwòs dan nan yon prizon. M poko konn nan ki prizon n ap chwazi fè sa. Paske m pa anvi fè tou de donasyon yo nan Mirbalè. M vle voye manje a Mirebalè, m pa konn si se nan kay pòv la, tout moun bay nan kay pòv la. M pa vle bay nan kay pòv la, m te anvi bay nan lopital Mirebalè a, m bezwen fè yon donasyon ane a. Anvan ane a fini dizon, yon manje m bezwen bay nan lopital la. Avèk, m bezwen bay fè yon distribisyon de bwòs a dan, pat, savon, nan Yon lòt prizon. An gade ki prizon Ayiti la. An kaye kraze, kwa de bouke kraze. Nou pa gen penitansye ankò. Petison vil, an retire pò do pres nan. Nan bidjè nou. M panse o kay, prizon o kay la pou m konn konbe moun li gen la dan. Fò moun ki prizon ki plis nesesite. M se m vle vwe fè kado. Savon pat. Bòs dan. Bon distribisyon m voye m janm voye fè nan prizon yo. E nap voye fon manje m yo ba lè pou bay nan lopital la. Pasyan yo, gon bann moun ki lopital la ki pasyan, ki pa gon moun ki pou bay yon pla manje. Msye voye fon bèl manje pou moun yo, pou nou ba yo, anvan ane a fini. M mande Letènèl sa. Mwen banm di nou pi gwo, pi gwo rèv, youn nan pi gwo rèv ke m gen, Saladra te kòrèk wi, sèl, sèl po a grate li te manke. Happy birthday brother. Yow, respekte zanmi m. Monchè, e vre wi. Sitwon sa te tonbe sou po a grate, li tap, li tap met po a grate nan salad la vre. Yeah, thank you man. Umm what I was saying is yeah mtap di youn nan pi gwo rèv mgen le jou kem milyonè kòmsi m hit milyon an m wè anpil moun ki gen kòb etazini ki fè lòt bagay youn nan bagay map fè ayiti kado se yon sal de sa nan li nan tèt mwen nan lespri m m pale sou sa avèk letènèl jou mgen milyon map fè ayiti kado yon sal yon sal dyaliz Yon dyaliz ki ka fè dyaliz pou al de 50 moun pa jou. 50 moun ka vini pou yo lave san yo. Pou moun ki fè sik, ki dayibetik yo, ki bezwen lave san yo. Ki oken pwoblèm. Manman Woody Woodboy mouri pou bagay sa. Tout rèv mwen se pou m fè Ayiti ka gen yon sal dyaliz. Kote moun nan ka vini lave san l pou jounen. 50 moun atlis pou jounen an. Nou pa bezwen kòb. Jou jou Bondye banm opòtinite map achte tout materyèl yo. Nou gen tè Ayiti deja pou sa. Map itilize tè pèsonèl nou pou nou bati yon sant de dyaliz nap fè peyi a kado sa a. Atlis 50 moun ka fè dyaliz pa jou. Se kontribisyon ap gen pou bay la se pou jis peye moun kap fè antretyen andan an. Yeah, m pa pral nan bagay fè moun kado kòb, fè bagay dòt non. Yon sant de dyaliz pou moun ki fè sik, ki e dayabetik, ki bezwen lave san yo. E yonn nan pi gwo rèv ke m genyen, m di Bondye le jou m gen milyon an nan men m, m ap fè peyi m kado sa a. Ya pa bezwen anyen an retou. Jis fè pèp la kado l paske yo pèp ayisyen an soufri twò lontan menm. Ya an atandan la nou poko ka fè sant dyaliz lan n ape n ap fè ti donasyon n ap ede moun nan mezi ke nou kapab. Sa se bolison ayiti esti sa kap fèt alicia aliancia alancia bon mesye ayisyen bon se de non nou wè live la paka moute an se e pa paske pa gen moun ki ki vle moute nan la se facebook ki pa voye notification live la bay moun ya facebook banm yon gwo restriksyon men m pa konn sa m fè avè yo la m ekri yo Yo dim yo pap share paj la pap rekomande paj la yo pap rekomande pwodwi nou sou paj la nap tann yo yo paka kenbel konsa paske nou son gran kreyatè nou ye nap pwodwi majorite moun kap pwodwi nan facebook se moun ki pa kreye yo pa kreye anyen moun yo jis al ap pran bagay epi poste nou menm nou kreye komsi nou vin yon bagay ki orijinal nou gen des ide nou vin avèk de non lè ou pran yon non tankou malkadi ilahach radi ilamoudi. Se pa yon bagay kòmsi w ka neke leve yon maten ou kreye konsa. Fòk ou gen yon espri, yon jeni nan ou ki enspire w non an. Non sa yo, tankou lè m ap chèche non nèg yo, se a la segond non yo vin jwenn mwen. Pa egzanp, nan moman la, tankou tout non ayisyen, tankou Valpa, Malandren, Malkadi, e... Kiyes anko? Djol santi. Tout vye mo nou konnen ayisyen itilize pou joure yon moun son non. Men se konn kijan ou pral ranje l pou fè l vin yon bèl non pou l sonnen byen, pou l sanble a moun nan. Yo ou konba e fasil fok fok ou fok ou konn fok inspirasyon soti yon kote so malkadihi la hash kadi ila moudi son trè bèl non Roseline Toussaint sa kap fèt Gina Cadet excellent se Roseline Toussaint non sa di mou bagay wi Roseline Toussaint an gade mwen non sanble yon non mwen tande nan radyo Roseline Toussaint Jean Landy Salut wi. Jovenel di mwen menm jou jou m chef Haïti bay afè afè salut bay zòm retire nan peyi a bay ti fransè zuzu nan. Tout Haïti pale anglè. Pale tout moun a di m hi how you doing. Bay salut. Retire retire lòbèy sa yo. Nou pa nou pa anba nou pa anba blan fransè ankò nan mèd pou fransè yo. Li bonè wi la, li 10 zè sèlman. Christane Noël Lux Verbe, sa kap fèt? Ti Gines fòk pa la. Yè ti moun, mwen etan ap tann milyon an tonbe nan menm la pou m fè peyi a kado. Pou m fè peyi a kado sant dyaliz lan. Sant dyaliz sa ap itil peyi a anpil. Anpil ti granmoun m wè ki gen pwoblèm sante yo kòm si yo bezwen chanje lave san yo chak jou. Se yon bagay grav wi. M ap gade bò isi an kote m rete a la. Gen anviwon anviwon 10 a 12 sant dyaliz nan zòn nan la. Ou gade yon seri de jèn timoun. Ki fè suk e ki pral lave san yo chak jou. Se jèn timoun ki nan ventèn yo menm. E pou Ayiti menm, nou pa gon sant dyaliz nan peyi a. Nan tout peyi a pou 12 a 15 milyon moun. Bagay grav men. Moun yo pa ap viv men. Leandre Richard, Leandre, nan kap fèt. Latif Ali, what's up? Mwen m plis nan TikTok. M plis live nan TikTok ke Facebook. But Facebook la m toujou pase vin ba yon ti love. Paske tiktak li menm diferan jan pale si yo aya. Sou fon bay ki wong, otomatikman yo just yo anonse ou sa. Epi ou ka apil li. De fason rapid, yo rezoud problem nan. Si yo pa ka rezoud li, yo di sa kap fèt la. But Facebook, they take so long like, if something is wong, And ou ekri yo, ou pran tan, 24 heures de tan, 72 heures de tan, yon semèn dèfwa, 2 semèn pou yo get back to you. Se sa fè TikTok ap pase kite yo konsa, paske yo pa, yo pa, yo pa nan biznis. Paske si yon moun poste yon bagay ki wrong, moun nan gen yon gwo paj, moun nan pa ka pèdi tout paj lan paske li poste yon bagay ki against. Youtube bon ti jan konsa tou wi but Youtube pa baw avètisman li pa baw warning li just shut down platfòm nan pa konnen poukisa paske Youtube peye anpil Youtube peye ekstrèman chè pou chak mil view nan Youtube ou ka gen jiska 10 dola pa mil view Lè m te konn pwodui videyo sou Truck pou yo an anglè, m te konn gen jiska 17 dola pa mil vyou nan YouTube. So what Facebook, TikTok yo pa peye that much money so. Sandy Paul, Sandy sa k ap fèt? Sandy Paul, zanmi timoun, e pa fòt mwen. Tout nan Facebook a wi pa lage paj la, paj la pap janm mache. Guy Marie Alexis sak cho, pa gen anyen k cho non la men, nou poze nap nou avèk zanmi nou fanatik nou nap relax. Louis Louis Joanne, sa kap fèt Joanne? Nou a zanmi nou nap nap chill. Jean Vilaire le mieux. Ou bezwen sa dèfwa, ou bezwen yon ti tan kote ou relax avèk fanatik ou, moun ki apresye ou, moun ou pa janm kontre yon jou nan vi w ki just apresye w pou moun ou ye a, pou sa ou wè w ap pwodui a, eksetera. Ohoet Joseph Fedner Pompilus eh non sa ap fè djòl moun fè karate mesye Fedner Pompilus sou tonbe son pwofesè lekòl ki gen djòl sirèt tanm kòm ap fè site non Fadner, se Fadner Pompilus wi. Fadner, sou nouvo lekòl la ou jwenn pwofesè djòl siret. Mwen ap fè site non. Mwen te la timoun, nou konnen a minwi se ap fèt mwen. M la, nou poko ap dòmi, n ap rilaks nou. M pral la nan tiktak la, m pral fon ti nan tiktak epi n ap tounen sou. Petèt pli ta oubyen demen si Dieu veut.